Bonjou bonswa tout fanatik mwen yo donk mwen salye nou so mwen espere ke nou anfom gras a Dye kom nou toujou konnen mwen toujou la mwen toujou pote ti video pou nou yon fason aske pou nou kapab e gen kontrol koman na foksyone e an dotre tèm pou nou kapab gen kontrol relasyon nou so video jodi an se m vin pale nou sou medam yo, medam yo kòman nou menm pou nou ye, nou konprann sa m di w lan, gen yon jan nou dwe ye pou nou fè gason sispann pale fanm mal. Avan n ale pi lwen, n ap di mèsi pou tout abòne fidèl nou yo, e n ap di ou menm ki poko abòne, pa bliye abòne, donk, e an plis, pa bliye aktive ti klòch de notifikasyon pou w kapab jwenn chak videyo ke nou lage pou w pa rate yonn nan videyo yo. Brèf! Nou pral antre nan sijè an, nou pral antre nan sijè an ki se medam sispann fè gason pale fanm mal. Nou konprann sa m di w lan? E medam gon jan pou nou ye, gon jan pou nou ye. Donk, olye nou rete nou fokus sou lajan dyaspora, pito nou chèche de travay pou nou travay pito. Nou konprann sa m di w lan? Pafwa... E travay lan konn difisil, men gen nan medam yo ki gen posibilite a pou yo travay wi, men akoz yo gen espwa yo sou yon dyaspora, yo gen espwa yo sou yon moun k ap ba yo kòb, so yo souvan di, e yo souvan di konsa ke, donk fi fèt ansanm a tout richès yo, donk se yon rezon ki konn koz gen anpil nan medam nou yo ki pa vle travay, gen anpil nan medam nou yo donk ki rete sou kont gason sèlman. e gason kap di yo men si yo bezwen a se gason ki pou ba yo l si yo bezwen b se gason ki pou ba yo l e se sak fè tou gen gen gen pa fwa gen de gason ki konn souvan ap di yo ata gaz se yo menm ki pou ba yo donk frekansite sa medam se nou menm ki pou fè gason yo kite l se nou menm ki pou fè gason yo kite frekansite sa paske si tou fwa nou met tèt nou an plas si tou fwa nou repanse vi nou nou repanse an nou menm menm nou panse pou nou devni yon fanm endepandan, sa vle di fòk nou kite metòd sa, fòk nou kite metòd sa, sa vle di panse avèk travay nou, panse avèk avni nou. Olye n ap panse avèk lajan nan pòch dyaspora, nan pòch moun, kòm yo souvan di, fi renmen lajan, wi pa gen fanm ki pa renmen lajan, men sa bèl, son bèl bagay li ye lè se ou menm k ap pwodui lajan, ou konprann sa m di w la? lè se ou menm kap pwodwi lajan an, so ou pa limite, ou konprann, tèt ou pa limite, so pafwa ou ka fè moun nan demand lan, epi li ka gen, epi li di ou pa gen, paske li konnen se mandyan ou ye, se mande sèlman ou la pou mande, ou konprann sa m di w lan, men lè se ou menm ki kap antre lajan an, ou konprann, ou fè sa ke ou vle, ou konprann, sa ka rive la ou wè yon bagay, ou di a m anvi tèl bagay, tèl bagay, epi ou rale lajan nan pòch ou, ou fè, se pa paske ou pa pran lajan nan men moun, ou konprann sa m di w lan, m pa janm di nou pa pran lajan nan men moun. Men sispann kite tout bezwen yo a san pou san e sou kont gason. Nou konprann se youn nan bagay tou ki fè gason derespekte fi anpil. Nou konprann sa m di w lan? Se youn nan bagay ki fè gason derespekte fi anpil. Lè w sou kont gason w menm. Sa vle di gen de gason ki pa ap di w anyen, ou konprann? Gen de gason ki pa ap di w anyen, men konsa tou w ap jwenn de gason k ap derespekte w. e sesi pou nou pou nou pa pou nou pa tèt bese devan gason yo pou nou ka kanpe dwat devan gason il sifi ke nou menm nou gon jan nou fonksyone il sifi ke nou menm nou nou nou nou pa lage tout chay sou yo a san pou san ou konprann sa m di w lan e sesi e yon fanm ki endepandan gason ap toujou respekte l gason ap toujou gen respè pou li gason ap toujou konnen tou e lè menm ke li ta vle ba l yon pinisyon so li pa ba l lajan jodi an donk l ap konnen li menm fi sa li menm li gon bagay li ka fè, fi sa li menm li gon kote li menm li kapab antre lajan. Paske lè map swiv, lè map swiv dan le ka de no jou, majorite fi yo, majorite fi yo toujou met espwa yo sou yon diaspora. E gen anpil fi ankò si, si nèg lan pa gen lajan, yo pa pran ni, si, si, si nèg lan pa ka reponn a bezwen yo, si, si nèg lan pa ka. Kòm m te kapab di sa, e pa ka ba yo lajan, jan m sot di, jan m sot di an, yo, yo, yo pap frekante li. Se, se sa k fè tou, yo konn arive vin frekante nenpòt wè ki. Yo konn arive frekante nenpòt wè ki, nenpòt moun nan. So, pafwa moun ou pa ta dwe e frekante, piske se lajan n ap chèche, piske se kòb nou bezwen, so ou frekante moun ou pa ta dwe frekante. So, se pa yon fason pou m di konsa, e gen moun ki siperyè pa rapò avèk moun, non. Men gon stil de fab. Gon stil de fi ou ye gon moun ou kite mennen w so sa vle di ou lè yo gade w yo wè moun nan imajine w moun nan ka pa gen pyès kalite lakay li men pou vi ke l gen lajan donk ou vin ou vin lage w bay moun nan e se si se menm moun sa li menm k ap fè dè zaksyon avè w pou lajan menm li menm nan kò l lè l al yon lòt kote l pral di a tèl moun tèl moun tèl moun depi w bay l yon ti lajan la tout bagay ap nòmal ou konprann sa m di w la. Lajan enpòtan se vre, lajan enpòtan, moun pa ka viv san lajan. Men itilize yon mwayen, itilize yon metòd nou menm tou pou nou wè si nou kapab pwodui pwòp lajan pa nou. Lè sa nou menm nan jwenn plis respè nan sosyete a. Lè sa nou menm nan jwenn plis respè devan mesye. Ala bèl sa bèl lè yon fi endepandan. Ou konprann sa m di w lan? Ala bèl sa bèl e sesi ma mari moun nan l ap santi l fyè paske gen yon fi ki endepandan ou konprann sa m di w e sesi respè w m di sa plizyè fwa respè a li menm w ap jwenn respè a sa vle di e m swete nou panse bagay yo yon lòt fason panse bagay yo yon lòt fason m panse l ap itil nou anpil l ap itil nou demen sa vle di yo yo yo yo yo souvan di kon sa e gon pwovèp ki toujou di kon sa si bèf te konn valè li li pa t ap kite e timoun piti e tankou mennen ni ou konprann sa m di w lan men tou sa vle di m ap itilize menm pwovèb sa m di w konsa si fi te si fanm te konn valè l ou konprann sa m di w lan e e e paske dan le ka de no jou lè w ap gade w ap wè fi yo pa gen valè menm fi yo pa gen valè menm sa vle di e gason yo vin pèdi konfyans nan fi gason yo vin ap devalorize fi e se si sa vin fè yo yo yo yo vin klase tout fi nan menm nan menm klas yo vin mete tout moun nan menm klas ou konprann sa m di w lan. Se pa fòt yo, si nou yon gason ap pale yon fi mal, e nou pa ka di l anyen, paske se nou menm ki koz yo pale nou mal, pou yo jwenn pou yo pale sou nou, se nou menm ki koz, ou konprann sa vle di, sispann avèk metòd sa, metòd, metòd, metòd, e depann de moun nan, sa vle di, e, e, e, e, gason yo konsidere nou kòm de parazit, wi. Nou se parazit paske nou eseye pou nou wè si nou te ka chanje metòd sa. M panse li t ap itil nou demen. Nou konprann sa m di w lan? M panse li t ap itil nou demen. Gen anpil fi ou wè ou ap gade, tankou m te kapab di konsa, ou ap gade nan televizyon oubyen ou ap gade sou rezo sosyo yo. Donk ou te ka nan plas sa tou. Ou a konprann sa m di w lan? Sa vle di, mete tèt ou an plas, mete tèt ou an plas. Pafwa gen anpil moun ki anvi travay ki pa jwenn. Non, sa a m pa repwoche l nan sa. Men. Sispann fè mesye yo pale nou mal Ou wè mesye yo di konsa yo bezwen w kraze la Epi yo pase yo di konsa A m bezwen w kraze wi men tan kòb men tan kòb m gen epi Boom Sa vle di pandan se tan m ap di sa tou Gen anpil moun ki fè sa Tankou ki a ki ansanm avèk moun pou lajan Se yon sitiyasyon ki koz yo ansanm avèk moun nan pou lajan Sa vle di moun sa li menm li pa wè kote pou l pase ou konprann sa m di w lan men moun sa li menm tou li chèche de mwayen pou l wè si l te ka jwenn kèk fason pou l travay tou pou l wè si l te ka sa vle di gen de moun se sitiyasyon men gen de moun ki pa nan sitiyasyon menm depi yo tande lajan yo obeyi sa vle di se sèl bagay ki ka fè yo obeyi nan tout bagay se lajan sou sispann aprann konnen valè nou nan sosyete a fanm gen anpil valè nan sosyete a. e sesi san fanm gason pa ka viv san fanm gason pa ka viv san fanm e sesi e sa vle di nou vin montre ke nou vin menm ke gason pa ka viv san fanm yo ta sipoze bay fi yon valè yon valè ki byen wo men akoz de de de jan de fonksyonman nou nou koz gason yo pa ka bay fi yo valè yo merite nou konprann sa m di w lan fanm se yon poto mitan l ye sa vle di Ann fè yon fason pou nou mete nou an valè, pou nou mete tèt nou an valè, pou nou fè gason sispann derespekte fanm, pou nou fè gason li menm li kapab respekte nou. So, ti videyo sa m te pote pou nou, donk m panse ke nou te tande avèk anpil atansyon, e n ap aplike yo, e n ap fè de bagay yon fason aske pou gason pa repwoche nou, pou nou pa sou kont gason. Nou konprann sa m di w lan? So, m panse n ap re wè nan yon lòt videyo ankò. Tchaw!